Bon e m pase la selman pou m fè pase yon mesaj jan m renmen di nou pa gen salitasyon paske se batay chak jou e batay lan li fèt a tou lè nivo o nivo de fanmi m ane pase m sonje lè yo te arete m nan yo te arete m paske gon mesye ki renmen avèk yon marenn mwen yon kouzin mwen ki abite nan yon kay ki pou mwen bon anfèt manman m ki te pou mwen epi Gen de krèy ki te konn ap fèt lakay la paske li menm a tout zanmi marenn mwen an y ap fè krèy nan kay la bon menm mò manman m t ap leve paske l p ap dakò sa paske nou menm nou de fwa kretyèn se konsa m te wè moun yo leve m e konsa m wè yo leve men bridsoukou gen bagay ki vin pase epi se dikou m wè gon gon gon moun ke m absteni m pou m pa lonmen non l la ki t ap travay kay yon notè ki se yon ansyen vwazin mwen e ki fè m konprann èske m mouri paske Non m prezante kay notè sa kòm moun ki mouri. Men se te nan sousi pou yo vann yon seri de bagay ke manman m te mouri. Yo di erityè a mouri. E tou brizsoukou avanyè m al pantan vreman sou ak de desè m e papye bagay. Bon, ou konnen m pa twò atache a bagay sa yo men pa kont si ak de desè m la sa vle di gen lanmò m k ap prepare. Mwen tonbe sou videyo, mwen tonbe sou voice kote ke y ap di piske yo pa ka pran misye mistikman Tout aksidan ou tande m te fè sou moto Tapyon, se paske Tapyon rekonèt mwen kòm pitit li ki fè m pa mouri. Mwen gen tout mesaj yo. M ale kote yon jij de pè ki se yon ansyen pwofesè m ke m poko ap lonmen non l la tou paske m oblije respekte travay li te fè avè m nan paske jounen jodi a si m ka ekri kreyòl se gras a li menm. M ba l yon chans pou l retrakte l. Lè m esplike l men tout sa k ap rive m, men tout sa m wè, men tout sa, ou konn sa l di m? Li vin pale m de krim sibènetik, yon bagay m pa menm kwè non, ki egziste nan lwa ayisyèn nan. Epi, sa vle di pa le fèt ke m wè menas yo, M pote yo ba l wè, m di men sa m wè. Pase yo di piske nou pa ka pran misye pa mistik n ap fize l Pòtoprens. Tou sa. Epi, misye pran pòz ivre ba l an pakè, Ranada. M jwenn pòt mwen demoute. Misye di e pa etnològ ou ye? Men repons yon jij an 2021. E pa etnològ ou ye? Annik remoute pòt ou menn. Maji pa ka fè w anyen. Pandan ke nou gen yon lejislati isit, m pa konnen, nou gen yon lejislasyon isit ki pa menm rekonèt vodou. Sa vle di ou pa ka al kote yon jij pou di y ap manje w. Ok. Mwen menm e pa manje a m pè men m te pè pou si moun yo ta wè yo pa ka fè m anyen epi y al y al fè madanm mwen oubyen pitit mwen yon bagay. Lè sa a, bagay kamikaz m ap regle ke m pa vle rive la. M mande jij lan pou l konstitiye l an jij de famiy, li pa fè anyen. E jiskaske m al tonbe sou ak de desè m yè epi nan moute Pòtoprens, mèsi ti mesye Matisan yo, nèg yo fè m ale. Yo di, si yo pa t konnen m, yo t ap tire m. M te gen papye ki te gen tout bagay sa yo. M te gen yon sachè nan men m ki te gen tout bagay sa yo, ak de desè m nan. Kote ke m ale kay Mèt Danton Léger, m pa jwenn li, piske se li ki te sou dosye a anvan sa. Men, malerezman, bon, erezman tou, yo pa kidnape m, yo pa pran moto m nan. Men, m oblije retire kò m. Madanm mwen nan men yo anba a, e moun yo se Henri Claude Godard, Se Aroldine Tristan, se Inès Tristan, se Chaman Mitus ki sèlman bezwen touye m pou yon bagay ke manman m te fè pandan ke m potko menm gen nanm, m potko menm konn kòman m rele, m potko menm konn si m egziste. Yo estime ke se yo menm manman m te dwe bay bagay yo paske m se yon pitit adopte. Gen bagay k ap vini men m te vle alète lopinyon piblik pou nou konnen ke vi m nan men moun sa yo. Pase m paka gen tout pwoblèm sa yo nivo nasyonal, map goumen a yon bann vòlè epi tou pou lakay mwen e vòlè. Anben nap kòmanse fè netwayaj nan lakay nou. Gen nèg ki pa dwe jij nan peyi an. E nap konn poukisa paske nèg yo fè twòp bagay. Yon ansyen pwofesè m, li pa enkyete l menm pou lavi m. Alagè kòm alagè.